Yo, m sorry pou m di w sa, but Blondine ni Florence, a tout serye yo, Sa kap fèt Eta News, sa kap fèt ansanm avanse RJ pa bliye like, subscribe, pataje videyo a, fon lòt moun wèl e menm jan nou wè a nou kòmanse byen nap bat poun rive nan 500 nan mwa sa, kontinye subscribe avèk chanèl la poun ka rive nan nivo sa. Bon e jodi a la gon videyo t fèk soti e kote Olivier Durette ap pale de. e Florence and Blandine Ferdinand e kote misye di medam yo pa gen talan medam yo pa konn chante e medam yo jis ap trip paske medam yo pa konn sa yap fè a e sèl sèl talan medam yo gen se business wise nan business wise lan medam yo bon nan sa men sil tap fon chante li menm li patap janm rele medam yo. E ann al gade video a pou n di sa n panse. Finalman, tankou si pou m ta chita la pou m ta pwodui oubyen pou ann di m fè yon mizik pou m bezwen fè yon featuring pou m ta rele Blondie oubyen Florence, non. Yo fè sa yo fè a. Sa yo fè nan Sa yo fè? Yo antre nan studio? Wi, yo antre nan studio menm jan ak tout moun. Si w vle rele l chante, pa gen pwoblèm. E pa mwen. But mwen menm pèsonèlman. M pa konn chante.
Sa yo fè a m ta renmen konn kisa yo fè. M pa konn chante mwen menm. Non men ou ka al nan studio epi w mete vokal wi. Sa fè pa gen non. Men gen chante a chante. Sa bay wa e, sa m bezwen konnen ou di. Ou di yon gwo chante.
Yap trip! Men se moun k ap trip. Moun k ap pran plezi yo. Yo, m sorry pou m di w sa. But, Blondine ni Florence, ak tout serye yo. Yo, m sorry pou m di w sa. But, Blondine ni Florence, ak tout serye yo, pa ka kanpe devan yon moun pou yo di ke yo konn chante. Non. Oh non. Non. Bon fanatik deta news yo nou retounen nou retounen ankò e nou sot gade video a nou sot tande tout sa Olivier Durette di yo e nou menm kap gade video a kite yon kòmantè dim kisa nou panse de sa misye di an e dim kisa nou panse de sa misye di an nan kòmantè a bon mwen menm e nan opinyon pam e m panse misye gen tout rezon l E si yon moun ta pral dèyè 2 fanm ki gen talan e ki konn chante e m pa kwè yo tap pran e Blandine avèk Florence. On moun ou gen dwa gen fanatik, lè w gen fanatik tout sa w fè bon. Lè w gen moun dèyè w tout sa w fè bon. Ou konn sa m di w la? Paske Ou te mèt te rele anmweyy ou te mèt te vole tout sa w fè bon lè w gen fanatik e nan sans non sans map di sa Blandine Ferdinand Blandine Ferdinand se yon fanm m te ka di like ki gen kontwòl entènèt la lontan sa Florence fèk ap parèt men Blandine Ferdinand gen kontwòl entènèt la lontan sa son madanm lè l bezwen fè it li fè it. Son madanm lèl vle met chalè sou entènèt la l metel sat pou moun nan bali la li kapab bon pou Florence li menm m pat konn swiv Florence konsa lontan sa men son madanm tou m te ka di nan sa lap fè a la li gen talan ladann. Li ka met dife sou entènèt la. Li kòmanse met dife sou entènèt la. M kwè l ap kontinye mete dife sou entènèt la. Men pou talan chante, sa k rele chante a, medam yo pa konn chante. Rap, medam yo pa konn rap. Y ap degaje yo. E menm jan Olivier Durette di an, mwen menm, si m t ap fè yon mizik, m pa t ap janm rele medam sa pou m featuring ansanm avè l. Mwen sa m di w la, m pa t ap janm rele w pou m featuring ansanm avè l. Men m panse mwen menm, misye gen rezon l, ke medam yo pa gen talan pou yo chante. Yo pa gen talan pou yo chante, yo ka kontinye fè sa y ap fè paske sa ap ba yo kòb, e sa ap bay pwomotè yo kòb tou. Paske yo, yo rale fanatik, men yo pa gen talan pou mwen, pou yo chante. Like, tankou yon chantè tankou Rutshelle, tankou m te ka di Fatima. Ou wè sa m di w la? Medam sa yo pa gen talan tankou moun sa yo. Ansanm avè w, se de odyo sou detay news li ye. E menm jan nou wè a, nou nan 200 subscribers right now. Kontinye like, nan bat pou nou rive nan 500. Se goal la sa, kontinye like. Kou nou rive nan 500, nan ba yon giveaway, nan ba yon kado. Nan chwazi de moun pou nan ba yon kado lè nou rive nan 500. Kontinye like, pataje, fè yon lòt moun wè l. E m ap kite nou avèk ti videyo sa pou nou wè kòman Pou nou subscribe ansanm avwa se RJ male baww.